Bonjou, bonswa tout moun nèt an jeneral, byenveni sou chanèl pa nou an ki se Bon Jan Tripòt. E pa bliye pou nou abòne ak chanèl la, peze bouton klòch notifikasyon an epi like videyo a. Bon, se a anpil tristès kote ke. Manman Cheri Gubens te vin nan Radyo Karayib, kote ke l t ap vin kriye ni plenyen ke pitit li an ki disparèt lan kote kidnapè yo te kidnape l pou yon ranson 200 mil dola ke l pa t ka bay, yo ta rive tiye misye. Men dèyè sa, gen anpil bagay ki kache. Poukisa nou di gen anpil bagay ki kache? Paske mennaj misye te ba misye yon kout fil, te rele misye pou misye vin jwenn li. Se pandan misye vin jwenn li an epi kidnapin nan fèt. Tout negosyasyon an fèt andeyò de manman Cheri Gubens. Sa vle di manman an pa konn anyen jiskaske misye arive mouri. Se nan manifestasyon ke manman an aprann ke pitit li mouri. Sa vle di ke dosye an ti jan vin louch. Anben m ap pèmèt nou tande ki jan manman an t ap kriye, ki t ap plenyen. Nan radyo karayib kote l tap fè pase mesaj sa e nan radyo karayib kote pitit li an mouri poutèt ranson an ke l pa ta rive bay. Ann koute.
Mwen salye nou chak grenn ki la maten an. Mwen se Phanor Marie Elange. Mwen gen pitit mwen ki rele Chery Rubens. Mwen konnen ke nou okouran de ka sa a. Se te se samdi. Se samdi aprè midi, pitit mwen kouche lakay li, li gen yon ti dam ke li renmen avèk li ki rele Marlie Dumostel, li rele li nan telefòn. Kounye an, pitit mwen an te kouche lakay li, kounye an pitit mwen an di l ret tann mwen la, m ap vini. Ou mèt ret tann mwen, pa deplase m ap vini. Aprè in è de tan edmi, pitit la rele m, yo li di m konsa ke yo kidnape l. Yo kidnape l, depi l yo di bandi a pran telefòn nan nan men l, li di konsa ke pou yo bay 200 mil dola ameriken. Yo di nou y ap rele nou dimanch a dizè. A dizè yo pa rele nou, yo rele nou a inè. A inè yo pa fè negosiyasyon avè nou, yo pa di nou konbyen kòb pou n bay, konbyen kòb pou n pa bay. Se tande nou tande paran Marly li menm li negosye. Marly gentan deyò, pitit mwen an mwen pa gen oken nouvèl de li menm, se lan radyo map tande ke yo tiye li, m ta renmen konnen kote pitit mwen an pase. Ki radyo ou tande sa?
Manifestasyon te fèt sou wout frère yè aprè mi yè la, yè maten an. Se te pou sa?
Se te pou sa, se te pou sa. Yo tiye pwofesè a, elèv la pou yo relache elèv la. Tankou menm ou pat gen posiblite pou te rantre an kontak ak avisò yo pat rele w. Mèsi Sony Lama, se 10 plè dejip, se 10 se pa 7. Nou pa janm pale a timoun nan?
Se yon demwazèl? Ki laj li? Nou gen dwa pou nou pale. Men men kòman fò yo tande fò paran an tande vwa. M pa janm tande vwa pitit mwen. Nèg sa yo egzajere. Mwen pa janm konn kote l fè. E dotan plis Marlie li menm li deyò se li k te rele pitit la vin jwenn li. Mwen menm mwen bezwen jistis. Map mande jistis pou pitit mwen an. Paske m pa wè pitit mwen an m pa tande vwa pitit mwen an. Depi samdi. M ale mwen t al fè rapò mwen t al fè plent samdi aprèmidi samdi swa dcpj. Yo te resevwa mwen, yè maten mwen fè jounen m nan dcpj, yo te konvoke paran Marly, paran Marly pa janm met pye. Yo pa janm met pye, se yo menm an kachèt yo negosye avèk, yo negosye avèk bandi yo, yo pran pitit pa yo a, pitit pa yo a deyò, mwen menm mwen pa gen nouvèl pa m nan. E se nan radyo m ap tande ke pitit mwen an mouri, se nan, se Marly. Se paran Marlie ki di kal di nan lekòl la ke pitit lan mouri ki fè elèv yo pran lari. Men nou pa pale a Marlie li menm.
Non nou poko janm pale avèk Marlie. Sa mennaj li li te sanble pou li? Se mennaj li. Dimanch Dimanch bandi yo lè bandi yo fin rele nou a yn è lè bandi yo fin rele nou a yn è telefòn mwen te dichaj mal mete telefòn nan nan chaj lèm pran telefòn nan mwen wè a katrè mwen wè ke te m te gon apèl manke de nimewo pitit la se nimewo pitit la yo sèvi pou yo relem. Yon ti tann madam, e kote lòt dam nan?
Eske mari a se sitwayen kanadyen? Li di kanada lap viv.
Eskel gentan ale? Paske genyen yon militè kanada e kanadyen, bon dorijin ayisyèn e ki ta vle si mari an se sitwayen kanadyen yo kapab bal kout men. Yo kapab bal kout men paske yo fè sa pou yon bann moun deja FBI, cia vin pran moun ki orijin. Amerikèn ke yo pran yo anlve.
Donk si n ta wè dam nan, si l bay nimewo mari an, an fonksyon de nimewo telefòn ki nan men l lan, Kanada ka bay yon kout men. Pou m fini madanm.
Pou m fini m ap mande, mwen kwè lan leta peyi m, mwen kwè lan jistis peyi m, m ap mande, mezanmi tanpri fè m jwenn pitit mwen an, fè m gen nouvèl pitit mwen an paske mwen bezwen. Mwen bezwen tande nouvèl pitit mwen mwen bezwen pou dcpj entèpele fanmi sa poul mande yo ki kote ki kote yo fè avèk pitit gasonm nan
ki kote yo fè avèk pitit gasonm nan se menm deklarasyon sa polisye a la fè ban mwen. Non yo poko se yè aprè midi yo libere li aprè manifestasyon yo yo di yo libere l se nan radyo se nan radyo map tande yo te kidnape yo ansanm selon sak te di wi yo te kidnape yo ansanm yo te menm kote alò dcpj dim konsa ke yo lokalize telefòn ti fi an ni telefòn ti gason an menm kote pò kont lè m an dimanch aprè midi kòm mwen tap di nou lè mwen rele lè mwen rele sou telefòn nan kiyès ki pran telefòn nan se Marly k pran telefòn pitit mwen an ki reponn mwen. Mwen di Marly Mwen di Marly kote Rubens Li di m ma Rubens yo bat Rubens anpil yo rache yon dan Rubens Rubens pa menm kote avè m Se kote pou y al tiye moun yo se la yo mete Rubens. Mwen di Marly, Ou di m ou pa menm kote avèk Rubens, kòman telefòn Rubens fè lan men ou? Ru, Marly pa reponn mwen li fème. Mwen tounen l apèl la, li repran telefòn lan. Mwen di Marly, Ou di m ou pa menm kote avèk Rubens, sa k pase kòman telefòn Rubens fè lan men w? Li fème telefòn lan ankò. Mwen pa janm jwenn li ankò sou telefòn. Sa sa dcpj ap fè rès swivi an. Papa ou menm papa ou t ap di yon mo non?
Sa ke map di An vin di yon mo l rapid Sa se papa Wi se papa
Sa di ke jis sa ke map di Se vre jan peyi an prale a E premye pitit nou?
Senkyèm pitit mwen M gen senk fi yon sèl gason Inik gason ke m genyen Ki fin fè filozofi l a disetan Li nan inivèsite?
Li nan inivèsite Li se pwofesè nan kolèj filantwopi Li tap anseye fransè de la filo Jiska la sizyèm segondè Alò ke map mande ke si gen jistis nan peyi an, se 5 janvye, se 5 janvye a k bay misye 22 zan, jèn timoun. Alò e ke sa fè di, sa fè, paske mwen, mwen, mwen sakrifye vi m pou m fè edikasyon timoun yo. M fè tout vye djòb ki genyen. M pa yon, m pa yon nèg ki so. M fè inivèsite, men m fè kamyonèt, m fè tout bagay pou m fè edikasyon pitit mwen. E gras a Dye mèsi, tout pitit mwen nan yon pozisyon pou yo te rive. Men yo elimine sa a. Map mande ke pou leta ayisyen banm jistis pou pitit mwen. Merci beaucoup se sa m ta di. Dakò.
Mèsi anpil. Donk se sa sitiyasyon an. Wi. Yo gaspiye pitit mwen an lanmè. Yo gaspiye l m pa gen nouvèl li. Pa janm gen nouvèl li se nan bouch moun map tande pitit mwen. Dakò. Talè nap pral resevwa sitwayen sa men wi men men nou prale Monwi kote yè wout lan te bloke avèk jèn liseyèn sa ki li menm te mouri ak bal. Majistra bonjou Majistra Blaise bonjou di nou kouman Akayè ye padon Monwi ye nan moman nap pale la e kisak te pase yè a rapidman.
Bonjour Guerrier nap salye Baptiste Guerinel e nap salye spesyalman tout moun Monwi ki branche karayib maten an e nan yon sitiyasyon difisil komin nan ap travèse donk yè sètènman komin nan te bloke nan zòn inè pwal nan dezè swit avèk yon mesye ki te gen 3 lòt moun avèl 2 lòt gason epi yon fi. e ki te nan zòn Kolas kote yo fè manje kuit yo e ki te gen yon difikilte avèk yon lòt chofè e nan diskisyon li te gen ak lòt chofè a olye li te trete sa avè l alamyab li rale zam an manch long e lè popilasyon an vin estime sa yo te twouve ki pa kòrèk e n ap salye e bwavo vijilans popilasyon an tou e mesye yo tonbe tire malerezman gen yon jèn. Se timoun ki te lekòl nan Lise Nasyonal de Monwi k ap fè nevyèm ki se Julien Joslin ki pran yon bal nan gòj demwazèl sa aktyèlman nan mòg bon ki te trè grav trè difisil paske lè w konpa paran w voye w lekòl epi l vin tande se konsa w pran yon bal de moun ki just te gen yon diskisyon lòt demwazèl la pa t gen anyen l sèlman t ap te sot lekòl ap tann machin e l vin pran bal e fò m di w popilasyon se vrèman. Solvie pa rapò avèk sa, e nap salye bwavo mesye Mery yo ki te nan lari a kap ede timoun yo travèse lekòl la men ki te enpeche nèg yo ki te met tèt yo pòtoprens e pou yo ta ale te enpeche nèg yo ale e finalman popilasyon an te ka pran nan sè lòm yo di sa pap pase bon lè donk lè lapolis vini yo rive pran mesye yo nan men popilasyon an. E donk popilasyon te mal konprann paske gen anpil moun nan popilasyon ki te swete yo tiye mesye yo tou menm jan. Donk n ap salye pwofesyonalis lapolis tou ki te enpeche sa avèk anpil lòt moun nan popilasyon ki te bay kout men a yon dam ki te avèk mesye yo. Mesye yo te kouri kite. Yo pat e lòt moun te fè an sòt ke dam sa pat viktim ki nan men lapolis e tou lè 4 mesye sa yo alò tou le 4 mesye dam sa yo nan men lapolis e nou menm lè nou nou pat la malerezman e fòm diw nou tal wè yon moun ki te pran yon bal lopital e se pandan lopital la yo di nou sa nou oblije gen lòt bagay nou tap fè touswit e se ap fèt alò lè nou rive nou antann a popilasyon an Pou yo te rive debloke l, li te nevè de swa, zòn nan potko fin debloke l konplètman. Men, nou te debloke sou kondisyon, paske jodi a, paran timoun sa a fò l jwenn jistis, e se sa k fè n ap mande ministè, minis jistis la, pou l pran to, pou l pran dosye sa a pi an chaj, paske popilasyon an trè veyatif, lè nou rive, se kondisyon sa a nou di yo, nou di yo wi fòk gen jistis. Fòk gen reparasyon pou paran sa a, pa yon sèl timoun, se 2, m kwè gen yon lòt elèv ankò ki pran, ki swa eflere, paske m pa t gen tan pale a paran li, men m te jwenn direktè lekòl li a ki te di l eflere pran yon katouch ki lopital, donk maten an nou pral wè tout paran sa yo, nou ap swiv dosye sa de pre. E pou moun sa yo jwenn jistis ak reparasyon paske li pa kòrèk jodi a pou yon elèv ap sot lekòl yon nèg gen yon pwoblèm yon lòt epi se zam li li rale li tonbe tire donk nou salye jan Wendy ap di la vijilans popilasyon an men nou vle tou atire atansyon santral sa fè inyèm fwa nap di sa nan radyo komin Montreux kòm zòn estratejik pa egzanp si te gen polisye sou wout la paske sa nap di la. Efektif nou pa anpil, donk nou pa ta ka mande pou polisye yo te nan tout bagay, se yo k nan aksidan, se yo k nan transfere nèg Senmak lè gen pwoblèm. Efektif la pa anpil, si te gen polisye ki ta fè sikilasyon nan espas sa yo, se yon zòn ki toujou ankonbre paske la moun rete manje, sa gen dwa pa twouble. Donk mou nou panse zòn Monwi kòm zòn estratejik, ki se antre gran Nò a, ki se yon zòn touristik, se la gen plis touris, pi gwo lotèl peyi a se la l ye, li pa ka kontinye trete konsa nan zafè sekirite. Se nan kesyon polis li pa ka kontinye trete konsa fòk polis yo fòk polis yo efektif polis yo ogmante fòk mesye yo gen materyèl nan men pou travay si se pat pwofesyonalis nèg yo ni moun ki ta yo tap mouri e.